Nou pap chita ak kriminel e si yo renmen jovenel mantè konsa ke yo pranl yo bal dirije lakay yo pou moun vin fè krim la sa yo pou fè krim sou ti bebe pou fè krim sou manifestan e pou fè tout moun sa yo koz yo nan grangou yo pap travay e pi jounen jodi a lè pèp la leve kanpe e ben yap mande moun pou chita e ben nou nou bal di yo maten an pa gen okenn antant ki posib avèk jovenel mantè gon grenn kote nou ka chita pale avèk jovenel mantè lèl dakò

Seksyon politik viv Ayiti, Politik lan, dyalòg entè-ayisyen, dyalòg entè-ayisyen li fèt deja, e dayè si w wè nou ka antann nou o nivo de lopozisyon pou n ap pale d'un sèl vwa avèk altènativ konsansyèl la, sa se paske nou menm o nivo sosyete a, Nou antann pou deka sou desizyon ki dwe genyen antre nou pou n batay kont Jovenel. Desizyon an li klè deka, pa genyen sòti e pa genyen e pase pa kat chemen, Jovenel fòk li demisyone. Mesaj klè ladann, pa gen wout pa bwa, blan ap mande dyalòg. Dyalòg ante Ayisyen an nouvel dyalòg la deja, jodi a sa n bezwen se demisyon Jovenel Moïse pou krim ekonomik, pou krim finansye, pou krim de san ke Jovenel fè anndan peyi a, enben nou menm nou bezwen pou Jovenel li menm demisyone e Jovenel pou lajistis mande l pou 82 milya dola nou genyen ke mesye sa yo, mesye dam sa yo, phtk yo vòlè pou nou, pou yo remèt nou lajan an pou pèmèt devlopman fèt anndan peyi a. Jodi a nou pral pale avèk. Nasyonzini ki sanse gen responsabilite pa rapò avèk krim k ap fèt anndan peyi a lakile jodi a, pral di yo kontinye asime responsabilite yo pandan nou menm pèp ayisyen an n ap asime responsabilite nou pou n kontinye avèk mobilizasyon an jiskaske Jovenel Li Moïse li menm li demisyone.

Gen senatè Beauplan, gen senatè Nenel Cassy, senatè Beauplan ou retire pou sou zepil e se sa nou vle di klè pou tout moun nou di ke li enpòtan pou Nasyonzini ki konpoze l de tout lòt peyi ki di yo se peyi zanmi Dayiti si yo se zanmi peyi Dayiti yo dwe konnen nesesite pou yo lage yon kidnapè, yon zenklendo, yon asasen yon vagabon. yon kriminèl e ki panse ke l ka kenbe pèp la nan mizè, nan soufrans, nan tout sa w konnen yo. E se poutèt sa nou mande pou yo pèmèt ke mesaj la nou transmèt li de fason pou sa. E n ap di Nasyonzini avèk tout lòt diplomat ki panse ke yo ka kenbe Jovenel o pouvwa, men yo pa ka kenbe Jovenel an fas tout
moun pèp. Jovenel Moïse pase 24 an pèp ayisyen pa responsab. Nou di yo tè sa a se tè Desalin Kristòf Petyon kite pou nou. Se pou nou li ye. Li rele Ayiti, nou se Ayisyen. Nou envite yo vin kolabore, men okenn misyon diplomatik pa kapab dikte pèp Ayisyen kisa pou l fè. Nou di yo règ la jodi a, fòk Jovenel al nan prizon, fòk Jovenel al nan prizon pou masak li fè sou pèp la, Lasalin, Tokyo, Lafonray. Efektivman, nou sot pale a polis yo, nou wè sa deja. Nou raple yo ke sa ki la a se pèp yo, se taks nou peye yo, nou di yo pa fè eksè 1, nou bay yon dokiman ekri ke nou voye bay tout jounalis nou fowad akize eksepsyon an bay tout jounalis nou ap jwenn sou telefòn nou e nou bay yon mesaj oral ke nou mande yo pou yo pran nòt de tout sa nou di e tout lidè ki te rantre anndan an nou siyen nan non pèp ayisyen an e nou asye nou plizyè senatè Nenel te anndan an, senatè Beauplan. Senatè Dera e Assane Forlcy te anndan an, te gen depite Balès, depite Roger, depite Exantus, te gen madam Chedeline, te gen plizyè lòt moun Loresto, pitit Dessalines ki te anndan an. Donk mesaj la ale. Nou wè si l akò a mesaj l ap bay deja. Mwen di nou, yo di l deja jounalis, yo di w deja pèp ayisyen an deside pran sò l an men.

Jiskaske Jovenel Moïse nou retire kòlèt la rive jwenn Nasyonzini konfrè ou devan baryè Nasyonzini nou se de lidè politik nou foward ou lèt la gade telefòn ou wap jwenn akize resepsyon an e nou sot bay yon mesaj oral ke nou chak ki la pale mesaj la jwenn Nasyonzini nap tann yo deside.

Se yon prezidan ki kondwi peyi a lan efondreman total. Jodi a la moun pa ka viv lan peyi a. Ajoute a sa, misye lage eskadron lanmò, lage jounalis atè, y ap lage yon grenn de moun k ap manifeste pasifikman atè. Nou vle pou ke prezidan Jovenel aprann tande pèp la lè pèp la ap pale avè l. Li menm pran abitid pou l tande blan, li pran abitid pou l tande Core Group, pèp la pale avèk li depi plis doun ane, nou menm nou vin di li, li lè pou l bay demisyon. Se demisyon an ap bay nou nan men l, san pri, san kont, san delè, san kondisyon. Li mete twòp soufrans nan peyi a, twòp povrete, twòp mizè nan peyi a, fòk li bat zèl li pou l ale.

Chanm Depite a ou te premye depite ki te pran pozisyon, ki nou jounen jodi a, ki satisfaksyon ou tire sou ou? M te pran pozisyon m kont pouvwa sa depi an premye lye, nou te bò kote pèp la paske nou te konnen yo pa t apral regle anyen ki serye, e se pa sèlman Egzekitif sa ni Paleman an tou, paske Paleman pa gen regle pou peyi a ni pou pèp sa. Mesaj la, nou pap negosye depa san kondisyon. Epi, 4 objektif yo. Depa a nou revoke l me 27, jodi a nou konfime revokasyon an. Epi, komisyon de fasilitasyon ke Dogonmen nou mete, e jodi a mesaj la trè klè, nou konfime, pa gen rezolisyon ankò. Se avè m n ap planifye kiyès ki pral prezidan, pou fòme yon gouvèneman avèk konsèy. Jodi a, sa m gade la, m pale a tout peyi a maten an. Jodi a sa m gade nan Pòtoprens ak Kapwa yo bwa sou veritab mare imèn. Li depase ni 20, ni 27. Li depase yo e moun kontinye ap vini sou tout wout la pou n kanpe. Jodi a nou di pèp ayisyen an bravo.

Nou pa la Nou pa la pou fè vyolans Nou pa la pou vyolans sou la polis Nou sèlman la jodi a poun mande depa Jovenel Depa Jovenel san kondisyon Nou pa la pou voye wòch sou la polis.

Jan nou di an, son enstitisyon ke nap fè, e enstitisyon se nap fèl se pou pèp la, e se pou popilasyon an, dè ke genyen plenyen, nou menm nap pran sa an kont, epi pou nou pote koreksyon. Donk nap ouvri ankèt sou sa, sou akizasyon yo. Enspeksyon jeneral te fon konferans yè, mwen kwè ke l te pale an lon e an laj. M pa oblije repete pou te nan konfyans. Nou wè ke manifestasyon an gen yon pawkou, li respekte pawkou la e li ap dewoule san ensidan. Bon, pou yo rive la a, se pou ki rezon ki fè ke yo pa kite moun yo travèse al delivre mesaj final la? Mwen byen kontan ke w di ke l ap dewoule san ensidan. Sa fè l ap dewoule san ensidan, se paske genyen yon kominikasyon ant ajan de lòd yo e òganizatè yo e manifestan yo. Jan nou di an. Lwa sa a se yon lwa konstitisyonèl, nou menm lapolis nou la pou nou akonpanye, pou n bay sekirite e pou n pwoteje vi ak byen, pou n evite dezòd, pou n anpeche dezòd. Men kisa ki la fwa?
Poukisa yo pa ka travèse? Poukisa yo pa ka travèse?
Bon, mwen pa, m poko pale a tout lòt responsab yo nan lòt depatman an, l ap difisil pou mwen antisipe pou m reponn kesyon sa a. M kwè ke o moman opòtun, un peu plus tard, n ap an mezi pou nou pale an lon e an laj. Men kisa yo mande ofital moun sa yo?

Greg depi Clercine kote gen yon mouvman k ap devlope nan zòn Clercine la nan nivo baz Minijis la kote lapolis ap tire anpil gaz lakrimojèn kote manifestan yo y ap tire wòch nan direksyon lapolis se tout direksyon wòch.

Nou oblije pral dechouke yon papa kowonpi anndan Nasyon Zini. Nou menm nou detèmine nan mò Mouvman de Rezistans Popilè Ayisyèn, kèlkeswa kote chèf kowonpi sa kache, enben nou pral dèyè l. Nou aprann ke malerezman chèf kowonpi sa li kache bò kot yon gran nasyon ke tout moun te konn respekte dan le tan ki se la Nasyon Amerikèn. Enben nou menm nou di nan Nasyon Zini kote Jovenel kache an, kote l abitye fè

Paw prezidan si nou ap mande depa prezidan jovenel moïse pou n kapab antanke mou vòt li la nap mande depa prezidan jovenel moïse pou n fè pwosè petro karibe a fè konferans nasyonal souverèn bay peyi a yon pouvwa de tranzisyon yon vrè tranzisyon yon tranzisyon de ripti retire peyi a nan nan nan nan

Pwòp kriz la se yon kriz ayisyèn, solisyon an se yon solisyon ayisyèn. Nou p ap pran diktè nan men blan, nou p ap pran diktè nan men blan e nou p ap negosye a yon prezidan ki vòlè, yon prezidan ki pa gen konfyans popilasyon an. Pase jounen jodi a, se enstitisyon etatik peyi a ki di Jovenel vòlè kòb Fon Petrokaribe a. Jovenel se yon moun ki pa gen konfyans popilasyon an. E sa ki fè jounen jodi a nou la a antanke manm komite pilotaj Movements pou nou di kenbe, kenbe viktwa a.

Yon solda tonbe paka kraze w lame. Yon solda tonbe paka kraze w lame. Yon solda tonbe paka kraze w lame. Tonbe jiskobou, jiskobou. Depi apre 1804, kote ke nou menm kòm pèp, kòm nasyon te pran endepandans nou, nou te deside pou nou pran desten nou an men. Donk jodi a, pa rapò avèk yon kriz k ap wonje sosyete a, pèp la, sosyete a deside pou l rejte sistèm nan. Donk se pa yon seri de peyi. ki di yo se zanmi nou, ki pou ap deside ki sa ki dwe fèt. Donk si yo di yap defann demokrasi, demokrasi se pouvwa pèp la. Ki sa pèp la mande? Li mande jistis sosyal, li mande aba koripsyon, li mande yon lòt fason pou moun viv. Se sa tout manifestasyon jodi a ap mande. Donk nou sezi wè, pa rapò avèk sa, Si pèp la li menm li gen revandikasyon l, si gen de peyi ki di nap defann demokrasi, se vwa pèp la pou n tande. Donk yon peyi, yon seri de peyi pa ka rete pou yo di se sa yo vle ak pou pase. Donk prezans nou la a jodi a kòm strikti, kòm Inisyativ Jèn ki se mak Mouvman Ayiti Kanpe, se mande ansanm peyi ki di yo zanmi nou yo, tande vwa pèp la. Paske sa fè lontan nap fè fas avèk pwoblèm sa yo. Donk jodi a nou bezwen yon lòt sistèm, nou bezwen yon lòt fason, nou bezwen yon lòt gouvènans. E pou n rive vè li, fòk nèg ki la yo, fòk rejim phtk a, n fini avè l. Se sa k make prezans nou jodi a. Donk nou rejte apèl dyalòg Kò Group Revenu lanse a? Apèl dyalòg la two ta, pa gon klima politik. Jodi a ki, jodi a yon gwoup ki ta di l ap chita avèk rejim sa a, w ap wont. Sa vle di, tan an gen, le san politik.

E batay la ap fèk kontinye jiskobou. Nou ap pran presyon nan men vòlè sa yo. Jounen jodi a, nou konnen nou kanpe nan lari a pou nou mande 1. Demisyon Jovenel Moïse 2. Pou nou jistifye kòb Petro Caribe a nèg yo kraze a 3. Pou yo mare tout vòlè ki nan konplotaj ansanm a mouche vòlè Jovenel jounen jodi a. Se manti yo tap fè. Se pou ti mès ke nap soufri. Ou wè nèg yo pran plis pase 4 pwen 2 milya de dola yo gaspiye. Nou menm nou nan soufrans. Non, li pa posib. Li pa posib. Fòk yo remete Jovenel nan prizon. Fòk li jwenn jistis pou Petro Caribe a. E se pou tout nèg yo antre nan prizon pou nou menm jounen jodia pou peyi a ka viv.